Byen kontan rantre lakay ou pou kapab pote emisyon sa ba ou. Joune sanglant nan santre vil Potoprens, plizyè blese resanse. Joune lundi 16 mars 2026 lan, te genyen anpil lese fwape nan kapital peyi Dayiti Potoprens, kote afrontman ame opoze la polis nasyonal Dayiti, ansanm avèk endividi ame. Echanj de tir yo rive nan mitan jounen an e yo sinyale yo nan plizyè aks enpòtan notamman nan premyè avni Bòlòs nan nivo Pòtay Leyogàn. Daprè premye enfòmasyon yo, plizyè moun ta pèdi lavi yo e gen plizyè tou ki blese. Sa ki pwovoke yon klima panik pami abitan e moun kap pase nan santre vil Pòtoprens nan moman sila. O fil dè zè, sitiyasyon an ta pral deteryore, sa ki rann plizyè zòn difisil pou kapab franchi yo, an patikilye bò simityè nan kapital la. Deplasman yo te pètibe, sa ki vreman afekte notaman moun kap viv nan komin Carrefour epi moun ki frekante zòn stratejik sila. Nan Pòtoprens, gen plizyè bandi ki pèdi lavi yo nan kad yon operasyon lapolis ap mennen. Fas ak monte vyolans sila, otorite yo ranfòse prezans yo nan plizyè katye nan objektif pou kapab repran kontwòl sitiyasyon an e limite risk pou kapab genyen plis dega. Sitiyasyon an te vrèman konplike pandan jounen 16 mas 2026 lan nan kapital peyi Dayiti. Lapolis ap frape ansanm avèk bandi ame ebyen gen anpil moun ki te rete kwense e se ta dan lapremidi kote moun sa yo te gen chans pou te kapab finalman rantre lakay yo. Goudou goudou nan peyi Dayiti gen yon sekous sismik manyitid 5.5 ki sekwe plizyè rejyon nan peyi an nan lanwit. 16 pou louvri 17 il etè minui 12, sa ki sisite anpil enkyetid lakay abitan e otorite yo. Evenman sa a rive nan mitan lannwit lan, kote anpil moun te resanti li nan vil Gonayiv, Okay, men gen anpil lòt kote ki te santi l tou tankou depatman Nò. Moun nan Trou du Nord, Limonad, te santi goudougoudou sila a ki te pase sèlman an kèlke segond. Gen anpil moun ki te vrèman sou chòk pandan sware sila a puiske yo konnen ki sa tranbleman de tè a ka fè. Kite yon move eksperyans nan panse yo. Tranbleman de tè sila a li siprann plizyè abitan k ap viv nan divès rejyon nan peyi a notamman Okay ak Gonayiv e pa gen twòp presizyon. Men temwanyaj ki rekeyi yo fè kwè gen yon enkyetid fas ak fenomèn sila a, yon fenomèn souden e enprevizib. Genyen òganizasyon ARH ki li menm mande jenès nan peyi Dayiti pou kapab angaje yo pou yon pi bon avni peyi sila a. Pati politik Alyans pou Renesans peyi Dayiti ki li menm anonse enskripsyon li. nan Konsèy Elektoral Pwovizwa la fè konnen li gen volonte pou kapab patisipe nan pwochen eleksyon nan peyi an nan tout nivo yon mannyè pou kapab rive nan pòs responsabilite nan leta. Nan yon nòt li pibliye Lendi, fòmasyon politik lan fè kwè ke demach sila li rive nan yon kontèks te make pa enstabilite politik, ensekirite epi moun pèdi konfyans anvè enstitisyon piblik nan peyi Dayiti. Alyans pou Renesans. Peyi Dayiti, daprè li menm, sòti kriz sila a dwe pase pa eleksyon enkliziv, kredib e demokratik ki dwe pèmèt sitwayen yo chwazi dirijan yo. Pati a mete aksan sou wòl lajenès nan transfòmasyon peyi a. Li raple ke prè de 60 pousan popilasyon ayisyèn nan li gen jèn ladan li. Yon reyalite ki daprè òganizasyon an fè de jèn sa yo, levye esansyèl chanjman politik, sosyal e ekonomik peyi Dayiti. Nan deklarasyon li, Alyans pou Renesans peyi Dayiti estime ke franj nan popilasyon an, la jenès, ki lontan marjinalize nan pwosesis desizyonèl, li dwe dezòmè enplike li aktivman nan batay pou kapab leve peyi sa a kote li ye a. Fòmasyon an di ke. Jèn yo genyen yon pwa elektoral sinifikatif ki kapab enfliyanse rezilta skwiten yo a kondisyon li òganize e pou kapab patisipe de manyè responsab nan pwosesis demokratik lan. Alyans pou Renesans Peyi Dayiti fè kwè li vle entegre jèn yo nan pwogram politik li, estrikti òganizasyonèl yo epitou estrateji. Gouvènans. Li envite sitwayen yo an patikilye jèn elektè yo pou kapab analize, konpare pwogram diferan fòmasyon politik yon mannyè pou kapab fè chwa ki enpòtan. Nan mesaj sila a, pati a li menm tou mande popilasyon an pou kapab depase klivaj tradisyonèl yo pou rasanble nan menm vizyon pou kapab fè peyi sa vin yon peyi stab. modèn, souvren e pwospè. Atravè patisipasyon li nan eleksyon ki pral fèt yo, Alyans pou Renesans peyi Dayiti reyafime volonte li pou kapab kontribye ak ranfòsman enstitisyon yo, bay jarèt ak devlopman dirab epi tou emèjans yon nouvèl jenerasyon lidèchip. Renesans peyi Dayiti dwe pase pa angajman sitwayen,

Asosyasyon jounalis ayisyen li menm kondane anlèvman jounalis Junior Celestin ansanm avèk Osnel Esperance nan dat 13 mas 2026 nan Pòtoprens tou pre stad nasyonal Sylvio Cator. Nan yon nòt li rann piblik, òganizasyon an di li preyokipe pa rapò ak zak sila li kalifye kòm yon atak grav kont libète laprès epi dwa pou kapab enfòme moun. AJH egzije liberasyon imedyat e san kondisyon 2 pwofesyonèl medya sa yo e mande ravisè yo pou kapab respekte entekrite fizik e moral yo. Fanmi e medya jounalis ki anlve yo reklame liberasyon 2 sitwayen sa yo. Asosyasyon an raple ke jounalis yo jwe yon wòl esansyèl nan sosyete a, notaman nan bay enfòmasyon ak popilasyon an, epi tou kontribye ak transparans demokratik. Li estime ke tout vyolans kont moun sa yo, li konstitye yon menas dirèk pou egzèsis jounalism nan peyi Dayiti. AJH entèpele otorite ayisyèn yo pou yo kapab pran tout dispozisyon nesesè pou kapab jwenn jounalis yo o pli vit. Òganizasyon an mande tou miz an plas mezi konkrèt ki vize amelyore kondisyon sekirite pwofesyonèl laprès nan peyi a. Fas ak rekrudesans zak ensekirite, òganizasyon jounalis ayisyen mande pou gen yon mobilizasyon nasyonal pou garanti pwoteksyon jounalis epitou prezève

Li te 93 yèm plas. Setadi, jounen jodi a la a, li pèdi 118 plas. Chit sa a montre yon degradasyon enpòtant libète laprès nan peyi Dayiti. Gen yon vyòl ki fèt nan Chanbelan epi rnddh li menm egzije pouswit otè sila yo epi pwoteksyon pou timoun yo. Yon videyo chokant ki ap sikile sou rezo a, li revele vyòl sou yon minè nan Chanbelan, nan depatman Grandans. Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun, rnddh, e branch rejyonal li ki se REGAD mande arestasyon agresè yo epi pwoteksyon imedyat jèn viktim nan kote idantite li pa revele. Depi plizyè jou gen yon videyo ki. ap difize sou rezo a ki pwovoke anpil endinyasyon nan mitan popilasyon an e òganizasyon k ap defann dwa moun. Pou konprann sikonstans e mankman enstitisyonèl, rnddh ansanm avèk KREGAD mennen yon ankèt sou tèren an. Yo poze kesyon ak otorite lokal, pèsonèl skolè, epitou enstitisyon tankou brigad pwoteksyon minè. Pakè, Ofis Pwoteksyon Sitwayen, Enstiti Byennèt Sosyal ak Rechèch. Viktim nan, li fèt le 14 jen 2009. Li t ap viv ansanm avèk papa li nan Pòtoprens. Avan li demenaje nan Jili, lokalite antre Chanbelan e Dammari, an rezon ensekirite. Donk si moun nan fèt an 2009, sa fè 17 an. Li te lekòl nan enstitisyon Mixte Joseph Claude Bernard. Nan kòmansman 2025, viktim nan rankontre agresè prensipal la ki se Clivens Logiste, 21 lane. Avèk sitwayen sa li te gen yon relasyon. Li vyole minè la. e li mande ak kouzen li yo, konplis yo, pou kapab anrejistre agresyon sila a. Viktim nan pa denonse imedyatman zak ki pase nan videyo a. Pandan vakans Nwèl, konplis yo kòmanse arsele ti dam nan. Yo egzije pou yo ka jwenn pa yo, pandan yo menase pou kapab difize videyo sila a. Lòske mesye sa yo pibliye anrejistreman sila a, viktim nan te santi li imilye, stigmatize pa kominote a, li oblije rete an silans. Lekòl la pa reyaji de manyè apwopriye. Le 25 fevriye 2026, ti dam nan, yo mete li deyò, alòke youn nan konplis yo t ap swiv kou. nòmalman. Kèk jou pita, direktè la pwopoze ke li rete lakay li pou rezon psikolojik, san akonpanyman skolè, ni swivi psikolojik. Rnddh, ansanm avèk REGAD, denonse diskriminasyon flagrant sila. BPM nan Jeremi, Biwo Pwoteksyon Minè, li rankontre anpil obstakl nan ankèt li.

Rnddh ansanm avèk REGAD yo akonpanye viktim nan ansanm avèk papa li pou depoze yon plent ofisyèl pa bò kote biwo pwoteksyon minè nan pakè a epi tou pou yon egzamen medikal. Yon nouvo manda emèt. avèk veritab non agresè yo. Kisa rnddh ansanm avèk REGAD mande? Arestasyon epi pou kapab trennen Clivens Logiste lajistis ansanm avèk konplis li yo. Pwoteksyon imedyat e akonpanyeman psikolojik viktim nan pa ibes epi tou aplikasyon strik la lwa kont vyolans seksyèl epi tou difizyon imaj seksyèl ki enplike minè. Rnddh ansanm avèk REGAD raple ke dosye sa a li ilistre banalizasyon vyolans seksyèl nan peyi Dayiti pandan li soulinye Ijans, Pou pran bon jan mezi pou pwoteje minè yo e pou kapab mete fen ak enpinite agresè yo. Nan peyi Dayiti, eske gen yon bagay k ap mache? Echèk sou tout planèt. Echèk politik, echèk ekonomik, koripsyon sur tout la ligne. Se konsa nou pral pèmèt ou tande analiz mèt Sonè Senlwi. sou sitiyasyon peyi Dayiti ap fè fas jounen jodi a. O total ou te gen dwa di la klas politik ayisyèn tout konfondi a goch e a dwat yo pase 5 kan o pouvwa le tan de manda prezidansyèl e se sa k fè peyi a plonje nan w kriz politik e nou pa wè kote l ap soti e avèk Didier Alix Fils-Aimé ki te pran

nasyonal. Alò, an nou ale nan tèks sa a ke w te pibliye, Mèt Sonèt Sen Lwi, nan lane 2018, kote w te pale de solitid politik ansyen prezidan Jovenel Moïse. Avèk evolisyon kriz la nan peyi a, èske w panse refleksyon sa yo te gen yon dimansyon pwofetik.
Men egzakteman, paske tèks la li date depi 2018, e gen anpil moun ki li tèks la epi mande m sa se suit a Jovenel Moïse ke m te ekri l? Non, m te di se 2018. Donk sa pwouve ke tout priz de pozisyon ke m t ap pran nan laprès e atik ke m te ekri yo Sa pwouve koyerans ke n te gen ladan l. Efektivman, Jovenel Moïse te asasine le 7 fevriye, le 7 jiyè 2021. Se te yon asasina ki te previzib. La mezi ou, m te poze nan atik la, o moman ou yo ap lanse dèyè Jovenel Moïse, olye. Moman ke te gen peyi lòk nan peyi a, donk Jovenel Moise potko vyole konstitisyon an, li potko vyole lwa de la repiblik la, donk nou panse ke tout a ete mis en sa ki ranvèse Jovenel Moise 7 jiyè 2021, men malerezman koudeta sa a, pou di l la, se 2 moun ki te pwòch Jovenel Moise, tout kòm moun ki dan lopozisyon, ki asosye. Ak li se kou fatal sa ke yo rann ansyen prezidan Jovenel Moise. Wi, alò ou sot presize la, donk nan moman peyi lòk prezidan Jovenel Moise potko vyole konstitisyon an, vyole konstitisyon an, ou vle pale de kestyon mandal tap bout an 2021, 2022, eksetera, se la ou vle rive?

Donk sa ta ajoute e a lepòk se te ke e e Jovenel Moïse pa te manke lejitimite alòske konkiran l yo te nan eleksyon avè l yo te fè mwens ke vwa ke Jovenel Moïse sètadi yo te pli en yo te pli ilejitim paske Jovenel Moïse a w ap raple se te ke 7 mwa apre enstalasyon Jovenel Moïse. Mèt Sonè, nèg nèg ki te fè 50 vwa epi kounye a se yo ki vin ap pale nan non pèp la yo vin pòt vwa pèp la.
Men jisteman, paske se sa k vin rive nan peyi a, lè yo pale de demo, lè yo pale de opozisyon anndan peyi a, opozisyon se yon konsèp, yon sistèm demokratik kote gon majorite, gon minorite. Men malerezman ann Ayiti, w ap gade opozisyon, sa vle di se nèg ki pa dakò avèk gouvènman an, men lopozisyon èt enstitisyonèl.

Li pa menm al nan eleksyon, li pa menm gon kazèk nan peyi a, li pa menm anndan peyi a vòt e senatè pwoklame tèt li donk opozisyon anndan peyi a men malerezman ou jwenn laprès, ou jwenn medya yo ki ba yo espas pou yo esprime yo konsa kòm opozisyon e se sa k fè n di nou tonbe nan veritable kawo ke n gen nan gade nou gon transikilè e k ap fèt De nèg ki pa gen okenn ankraj popilè, paske sèl fason pou yo egzèse pouvwa anndan Repiblik Dayiti, donk se tranzisyon, e menm konsèp tranzisyon an, li vin di, paske depi 1986, depi pèp ayisyen an te vote Konstitisyon 87 la, Nou te sòti nan tranzisyon e pèp la adere o rejim de la demokrasi liberal. Alò ke tout koupu sa yo, entèripsyon sa yo ke nou gen nan lòd demokratik e konstitisyonèl, sèl bagay, te elit la, gouvènans la, donk pou l dirije Ayiti, e se sa k fè n twouve n nan sitiyasyon sa a. Alò, nan analiz ou an, ou te kritike, ou sot di la, fason elit politik ak ekonomik yo te jere pouvwa a pandan plizyè lane. Ki ki responsablite klas dirijan yo genyen nan kriz estriktirèl peyi a ap viv jodi a la a, Mèt Soner St-Louis? Donk, la a. Enorme e guerrier men fò n pa bliye tou la kominote entènasyonal li gon responsabilite an fèt responsabilite sa a ke m idantifye a se t yn responsabilite pataje dabò ant elit ayisyèn yo k ap dirije Ayiti depi 4 deseni E la kominote entènasyonal men la pli grand pa de responsabilite a li revni avèk elit ayisyèn yo kap dirije peyi a. Men konstate pou wè, pa gen sa kenn kote dan le mond kote wap konstate on peyi pandan 3 deseni li konnen o mwen de 3 entèvansyon militè etranjè sou teritwa lakay li. Donk se pa sèlman on fayit.

pou pou pli entelijant men osi pou pli pli konpetant donk ki pou jere peyi dayiti paske anfèt nou pa ka a chak enstan ap renouvle la decheyans e la dejeneresans a la tèt de peyi a sinon ke nou pap janm jwenn rezilta anndan peyi a.
Nan tèks lan mèt Sonè Senlwi ou eksplike ke yo deteste Jovenel Pa pou egzèsis pouvwa l la ke yo jije inefikas nan epòk la, nou sòm an 2018, men se paske li reprezante notre milieu un peu ti peyizan sans histoire. E ou di nan menm tèks lan ke Jovenel pa t gen istwa pou l te di e Non plis, yo pa t ap janm kite l ekri pwòp istwa pa l. E ou fè li an konparezon avèk Rene Preval, ki s on moun ke peyi a ta sipoze trè trè di anvè li pou de bagay ke l fè. E poutan, gen on mòd je t'aime ke establishment politik la li menm li bay Preval. Mentnan, se on la nan tèt pa m, mwen gentan konprann ke s on establishment. Se te establishment. Mèt Sonè Sen Lwi, si on an se sa ke l reprezante vreman, kiyès ki ladan l?
Bon, de tout fason, tout moun ka idantitifye tout moun ki fè pati de etablishment politik la, sa vle di moun k ap deside kiyès ki ka gen pouvwa an Ayiti, kiyès ki pa ka gen pouvwa. Donk tèks la revele on bagay ki entisèten, se ke peyi a, menm si nou pa vle di l, sèten peyi. Peyi a diskriminatwa, peyi a gon pakèt li boure de prejije donk ladann Jovenel Moïse a lepòk yo te prezante l kòm on ti peyizan, kòm on nèg frèl, kòm on nèg ki mèg, kòg on nèg ki pa gen devan l pa gen dèyè donk Jovenel Moïse son ti na on ti pi li menm e menm menm si Jovenel Moïse te vle ekri pwòp istwa pa l Antan ke peyizan, donk li pat rive ekri istwa sa a li menm. Ou di ke yo pat. Jovenel Moïse fè, se paske li pat asosye veritableman mas yo avèk ideyal ke li te genyen an, avèk pwojè politik ke li te genyen an. E se sa k fè li te. Pou pwen de vi ptit e se sa ki rann ke kou de fòs ke yo fè kont li a 7 fevriye 2000 7 jiyè 2021 donk kou deta sa li te rann posib e se paske Jovenel pat gen soutyen mas la ou di mwens nan nan nan klas mwayèn nan de eleman de la klas mwayèn donk ki te osi ki sanble avèk Jovenel Moïse men. Tèlman yo te deteste misye, yo t ap tann moman rive pou yo bay misye denyè kout mato a nan tèt. E se sa ki rive Jovenel Moise nan sitiyasyon sa a. Sa vle di avan menm asasina Jovenel Moise, il a été bien socialement et politiquement assassiné.